Waww mesye e jan map gade la jan map tande pèfòmans sa waww gon travay ki fèt e ki vin pi ekstraòdinè gon bagay ke m kapab di e Bedjine vin pi pèfòman sou sèn kounya like you do e mizik sa e m panse ke Bedjine fè li menm sèl. E lè Bedjine ap pèfòme ansanm avèk mizik sa, nou kapab di ke tout moun se dispoze w pou tande kòman Queen nan ap chante. Bedjine gen yon trè bèl vokal, e Bedjine se youn nan moun ke ki bon nan live de pèfòmans anpil. Bon, se a felisite. e queen nan e m espere e pral gen plis travay ki pral fèt e m espere tou e fanatik yo ap konprann de jou an jou e ki nivo potansyalite ke ou genyen nan biznis lan e byen medam mesye e nou genyen Anialet zile e ankò e kap fè yon trè bèl travay yon trè bèl toune an ayiti alò. Nou konnen e sak pou seza nap bay seza li e Anie Alerte se a felisite pou fason ke wap vann kilti ayisyèn nan e pou fason ke e ou fyè de atis ayisyen ayisyen ayisyèn nou yo e pou fason ke wap e ankadre agriculture medam mesye antouka e an avanse nou gen le gran pipo e kom dabitid ki toujou fè de bon analiz de analiz ki toujou trè profon alò e an pran ti ekout sa an pran ti tan sa pou nou tande e avan ke nou antre nan detay yo E nap envite chak grenn nan nou ki toujou abò a e si w poko abòne nou envite w fè sa. E si w deja abòne deja nap swete w byenveni nan pati fanmi sa e mèsi a ou menm ki toujou la e mèsi a ou menm ki toujou ap sipòte tout fanatik Bedjine Cadillac Annie Alerte se a felisite dèske nou toujou Prè e emisyon an nou toujou abò a se a felisite antouka an avanse e m panse gen lòt ti bagay ke nou pral pote pou ou menm la a.
Nou menm kòm konsomatè nou gen mo pa n pou n di tou paske premyèman nenpòt moun pa ka leve yon kote yon bon maten epi l deside ke l ap rekonpanse atis de lane e lè m di nenpòt moun nan menm lè se yon medya ke w ta ye. Si w bezwen rantre lan lojik wap fè de lane, gon strikti pou mete otou de li ki pou lejitimize w. Ou gon sèten otorite pou fè sa wap fè a. Se pa nenpòt moun ki leve yon maten epi wap fè de rekonpans. Malerezman jodi a sou rezo a, nenpòt moun ki fè l, nou pran l o serye. E youn nan moun ki plis fè pwomosyon l se atis ki genyen yo, te mèt se yon. antite ki pa kanpe sou anyen ki bay nèg la de lane enben nèg sa tonbe fè foto de lane de lane de lane lap bat lestomak li etankou lè nèg ap diw m chanpyon kanaval son bagay ki toujou fèm ri menm lè se ministè de la kilti k bay li men ou chanpyon lan yon bagay yon konpetisyon ki pa gen okenn definisyon ki pa gen okenn règ donk ou chanpyon yo pa konprann nan kisa w chanpyon w chanpyon poukisa kèl son lè kritè devalyasyon pou di yon moun chanpyon lan yon konpetisyon nan tout konpetisyon. ganyan an li genyen an fonksyon de yon seri de kritè. Li valab pou foutbòl, li valab pou tout bagay. Donk, si w vini w pou yon konpetisyon tankou kanaval, kòm ou mete l non FADH, depi w lan rekonpanse, donk li gen yon aspè konpetitif. Oubyen w vini w pou yon festival epi w di tèl tèl djaz chanpyon di festival. Sa vle dir kwa? Kèl son lè kritè? Sa vle di ke w pou yon festival ki gen 12 djaz epi w analize yon sèl tip de reyaksyon. epi ou deside ke moun nan genyen pou sa. Ayes di moun nan mèt vini, li t ap chante mal, li t ap jwe mal men li arive fè moun yo rele anmwey, kanpe sou chèz, jwe kanaval nèt epi bon di l chanpyon. Li chanpyon, petèt s on djaz ki t ap jwe bon mizik men ki pa t gen menm tip de reyaksyon an. Donk kèl son lè kritè? Li chanpyon s on djaz petèt ki te gen yon meyè spektak an tèm de koulè, an tèm de vizyèl, an tèm dabiman. E kèl son lè kritè pou n di tèl tèl bon group ba tèl tèl djaz se li ki chanpyon nan festival la. Tout moun ap di l, tout moun ap goumen, se s on bagay tèt anba. E danje k gen ladann nan se ke nou tèlman vin konfòtab ladann li vin yon fason de fè ok e ki vin ba nou definisyon de yon pèp moun fou. Pase n ap rekonpanse de moun. Men lè yo mande n poukisa n rekonpanse l, nou pa menm ka esplike poukisa n rekonpanse l. E se sa ledanje. Donk mwen espere jodi a la ke nou an 2025, 70 an konpa, enbyen ke nan fen dane sa a, tout moun ki pral nan pawòl de lane yo, ke omwen yo gen desans pou bay kritè yo. Se pa chita ap afiche bagay bay de lane, quels sont les critères? Il faut que les critères soient. piblik epi tout moun konprann lè w di de lane a poukisa ok sak album de lane a sa pawòl sa vle di apati de kilè ou kòmanse chwazi de lane a paske fòk gon kalandriye pou sa les albums qui sont sortis de telle période à telle période sa vle di ke ou paka pran yon album ki gen 2 mwa. ki soti 2 mwa avan ane an fini, ou mete l nan menm kategori avèk yon albòm ki gen 6 mwa, ki gen 9 mwa, ki gen 10 mwa. Donk gon jan pou w fè l. Fò w gen yon kalandriye, fò w ka sitye sa w ap fè a. Jazz de l'année, a veut dire quoi? Groupe de l'année. Quels sont les critères groupe de l'année a? Pase se li k jwe pi byen pou ane an. Pase se li k fè plis moun pou ane an? Pase se li k sot yon album ki plis vann pou ane an? Se kwa le kritè Jazz de l'année a? Pase se li k gen pli gran afliyans? Donk si se de kritè pou moun fè bagay sa mwen menm pèsonèlman m kwè l pou serye ladan l fò ke depi debi ane an w ap swiv a la loup sa tout moun ap fè. Vous avez les chiffres disponibles. Statistik la oblije antre nan sa a. Nou gen chif yo disponib, nou gen tout done. Djaz la te jwe Lenbe, li te fè tan moun. Li te jwe Okap, li te fè tan moun. Li te jwe sesi, li te fè tan moun. Djaz sa fè tan prestasyon pou ane a. Ou gen tout detay yo nèt. Donk lè w ap vini, w ap rekonpanse moun sa djaz sa de lane. Djaz sa de lane paske l vann yon milyon albòm. Djaz sa de lane paske l gen yon videyo. Li gen 2 video ki a 1 a yo 2 gen 5 milyon streaming djazz sa 2 lane paskel te fè tan mil pou ane a la lèw pran totalite tout kotel te jwe yo li mete 300 mil moun deyò li mete 200 mil moun deyò li met 10 ou vini avèk 2 chif li irefitab pa gen diskisyon ki ka fèt lè sa pa gen oken diskisyon ki ka fèt lè sa lè done son disponib. Donk lè nou rive yon kote nou rive lan yon seri de bagay non sans atis mal de lane a pawòl sa vle di atis femèl de lane sal vle di ou gon kategori ki rele atis mal de lane ou gon ategori ki rele atis femèl de lane epi ou gen chantez de lane ou gen chantè de lane donk atis femèl yo m pa konnen 99 pou san yon chante yap chante donk si w gen atis femèl de lane epi w gen chantez de lane.

Li difisil anpil. Li difisil anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Se yon ane ki te trè difisil pou prèske tout djaz yo, o nivo de desizyon ke yo dwe pran. Gen de difiz, gen de desizyon ki pran, gen yon adaptasyon pou w pran. Se yon ane ki gen yon kouran ki travèse l ladan l, avèk yon piblik ki vin ap di yon pakèt lòt bagay. Sa vle di ke Si djaz la pa ka fè yon gwo evènman, nou pale anpil de gran konsè, nou pale de stadium, nou pale de arena, ok, ki fè petèt ke nou vin sanse vle rekonpanse moun si l fè arena, si l fè stadium, san ke nou pa tenu kont ke sa pa fè, li pa fè pati de reyalite nou, li pa fè pati de kilti nou, men l sitou pa fè pati de kapasite nou e de disponibilite. despas pou nou fè sa n ap mande a. Men sepandan tout moun ap di l la. Nou kritike djaz pa egzanp djakout parèt la, djakout s on arena l te dwe fè, tankou fon arena a s on bagay fasil, s on bagay ki koute 10 goud, ki moun ki pral fè arena a pou djakout la? Nou pa tenu kont de sa. Èske djakout gen mwayen pou l fè arena a? E kèl s on lè garanti parapò a envestisman pou fon arena, pase pou fon arena pou espas la sèlman, M pa konnen Ozetazini fok a dispoze preske 80 mil 100 mil dola ok donk pou fon arena ok donk pawòl sa yo vin fè ke anpil gwoup vin gon strateji yo diminye sou prestasyon yo paske tout moun vle fè gwo evènman e donk nou lon ane la kòm si m ta di w ke Majorite moun yo pa jwe osi souvan ke dabitid. Sa vle di gen de djaz ki gen wikenn ki pa jwe, gen de djaz ki konn fè de wikenn dafile ki pa jwe, gen de atis ki konn fè de twa wikenn ki pa jwe. Donk gon pakèt bagay ki pase anndan ane sa a. Gen de atis pou pwoblèm papye, pwoblèm ti piyès ki oblije kenbe twa twa twa mwa darè, kat mwa darè epi yo retounen lan mitan ane a. Ane sa a se pwoblèm Biden Se pwoblèm imigrasyon, moun y ap voye tounen, se la monte o pouvwa de Donald Trump, peryòd denkyetid, ice, tout kalite bagay sa yo, tout sa lan ane sa a. Donk, rale yon grenn djaz pou di m lan ane sa a, li te meyè la, sensèman, mwen m pa wè kiyès ou pral di. Nonzèlman djaz yo pa jwe souvan. E sak jwe pi souvan ke dabitid yo, yo pa fòseman gen de grann afliyans. Donk rekonpans sa n pral fè l kiyès? Kiyès ki jwe plis pou ane a? Kiyès ki fè kisa an plis pou ane a? 2025 ke n ap pale, èske gen yon albòm an 2025 ki pete plafon? Èske gen yon albòm an 2025, m pa konnen, ki gen yon efè ou santi ki te similè petèt a albòm Zafèm nan? ki pou mwen menm se dènye albòm ki kreye, ki gen yon tan de foli dèyè l. Ok, aprè sa, lòt albòm yo pase, yo degaje yo, men pa gen efori. An 2025 la, nan pwalonpa, lè n pran tout albòm ki soti an 2025 yo, ou te ka anvi di ke majorite lan yo, un peu pase a kote an tèm denpak. E pa mizik yo k pa bon. Se reyalite sosyal la, reyalite politik la. Èske w konprann kontèks la? Gon pakèt bagay ki pa jwe an favè yo. Donk on nèg ki petèt lon tenu de. fè ti dife vole kaprèt la al di w tèl tèl albòm pa fè yap san l pa tenu kont sou le de reyalite yo. Mwen menm je pèsiste si pa gen albòm ki soti ane sa a ki pa de bonne facture. M repete l ankò yon fwa jiska dènye albòm Gabèl la. Atis yo o nivo de pwodiksyon mizikal yo fè bon travay. E sa valab pou Gabèl, li valab pou Kenny. Li valab pou Fatima, m pa sonje si se ane sa Fatima soti, li valab pou dènye albòm Anie Alerte la, tout moun pwodui bon bagay. Men pou youn rezon ou youn ot, albòm yo se pa yo menm ki sijè de konvèsasyon nou. Donk lè n pral antre lan yon dinamik pou n ap rekonpanse, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donk moi je vous pose la question, nou menm ki anba live la ki pral fè deba, k ap pale anpil, ki kritè nou. Ki kritè ki pral pèmèt nou seleksyone yon album de l'année si se pa aspè chif yo? Il faut avoir se chif yo sèlman li ka ye. Ki kritè nou pral genyen menm pou nou evalye le tube de l'année? Il va falloir avoir les chiffres également. Tube de l'année a, il faut avoir les chiffres. Ok? Ki kritè nou pral Gen 2 bagay mwen pou mwen menm fòn bon mwen menm bouch mwen tranble menm di yo fòn ta retire kòn ladann chanteur de l'année chanteuse de l'année fòn ta retire kòn nan pawòl sa ou konprann oubyen gon bagay atis ki te pi konn abiye pou ane a fòn retire kòn nou lan tout inepsi sa yo ok. Donk lè yon nèg mande m sa m panse de albòm Baky a pandan ke w wè ki konvèsasyon m ap fè, se kòmsi w ap detounen m de sa m ap pale a. M gen yon bagay m vin pale, de li m ap pale. Si w pa ka rantre ladan l, lè pou m pale de albòm yo, se pa ou k ap di m ki lè m pale de yo, se mwen k deside ki lè m pale de albòm yo. Ok, donk w ap fè yon ti tann. Depi wè m poko pale de li konnen m poko prè pou m pale de li. Se osi senp ke sa. Donk jan m di a la, m panse li pral yon egzèsis difisil a fen de lane a, ane sa, e m rale ti chèz ba mwen, m pral kwaze pye m pou m gade kijan nou pral fè chwa de lane an 2025 la. M twouve l trè konplike pèsonèlman. Ok. E m mande nou, nou menm ki anba live la, kòman nou wè l, daprè nou ki kritè ki ta dwe genyen pou rekonpans anwèl yo? E m pwofite ba nou konsèy la, il faut exiger à ces gens k ap òganize tip de. Aktivite sa yo rekonpanse moun, mande yo kritè yo. Pase m pa konn youn ki afiche kritè yo piblikman e ki ki pral defini kijan l ap rekonpanse yo. Ok. Annie alerte li merite respè li merite lanmou li merite rekonesans pa rapò a chwa ke lap fè se vre ke gen anpil bagay ke m ka pa konfòtab avèk li pale anpil voye pwent a pa rantre lan liy pam donk m pa aplodi sa men Annie se sèl atis ayisyen. sur les 10 dernières années ki pran de pozisyon konstant kòm si konsistans nan dosye Ayiti a. Sèl atis ayisyen an konti jan fò, bon m retire l paske gen de moun tankou Klèb ki petèt pa le pli koni men ki pozisyone l tou ouvètman ki pran de responsablite jisko militantis pou koz ayisyen. Men Annie depi kanal la, Annie pozisyone l tankou yon defansez fawouch de tout bagay tèt anba k ap pase an Ayiti. Li pran pozisyon lan kanal la, yo te ba l tout non pote, men li kanpe, li kenbe. Jodi a l fè yon biznis, Zile Boutik, si m pa twonpe m, ki vann esansyèlman de bagay ki sot Ayiti. atizana e atravè sa lap fè a li bay anpil malere malerèz travay an Ayiti. C'est une bonne chose. Sa m wè l degaje lan prezantasyon de pwojè l la, si efektivman se sa, se oun bèl bagay. Pa gen manti lan sa ditou. Kote ke pi fò fanm ki lan domèn nan plis ap vann pwodui de bote, m pa kritike l non, biznis se biznis. Pwodui de bote, krèm pou chanje koulè, tout kalite lòt bagay, li menm li chwazi pou l vann kilti lakay. E anndan travay li a, gen yon pakèt lòt moun ki kapab viv. M panse ke sa merite respè, sa merite admirasyon. E m panse ke non sèlman l ap pozisyone l antanke atis, men l ap pozisyone l egalman, si w vle, sou le plan sosyal, kòm yon sitwayèn angaje ki pran dè responsablite pou peyi l. E m panse ke sa merite aplodisman. E m panse ke m t ap fè yon gwo fot si m pa t di yon mo pou sa. Mèsi Anne Alette pou angajman ou, mèsi pou pwojè Zile Boutik la, e biznis ou, e pa biznis pa m li ye, men m santi m konsène paske se yon biznis k ap fè pwomosyon kilti ayisyèn, k ap fè pwomosyon penti ayisyèn, k ap fè pozisyon, e k ap fè pwomosyon atizana ayisyen, epi k ap vann li Ozetazini, k ap rapwoche si w vle ayisyen ki Ozetazini de kilti lakay. Se yon gwo move, se yon move ki trè ideyalis, men. Wap reyisi ladann. Ou gen pou fè kòb ladann tou e gon pakèt lòt malere kap manje ansanm avèw. Bèl bagay M aplodi Kenbe la M avèw a san pou san nan pwojè sa.